Hey guys, kòm mwen te di nou talè a, se map montre nou semèn sa yo, map montre nou tout e web sit kote ke m jwenn real estate pou m kapab envesti ladan. E jodi a m gen yon web sit sa ke yo fèk chanje non l, yo rele non sa 10X. M pa konnen men gen yon liv ke m li ke Grant Cardone ekri e misye pale de Ten-X, m pa konnen si se nan sa yo jwenn li men m panse ke non an vrèman vrèman fit. Wèbsit sa a Ten-X, ou kapab ale sou li ou menm pèsonèlman e lè w klik sou wèbsit sa l ap kapab ba ou tout property ki genyen sou le mache kòm ou kapab wè se imèl ke yo voye ban mwen chak jou depi yo genyen de property pou vann. Pou le moman map mwen di yo pou yo banm pwa piti ki nan sud Floride la ki pou vann, men aprè sa map ouvè paj la konplètman poum sa montre ou. Website sa gen pwa piti pou vann, commercial real estate ki nan foreclosure pou vann nan tout kote. Now youn nan bagay yè mesye Steven ki te avèk mwen, mesye Poulart te avèk mwen, lèm di yo yes gen gwo building ki nan foreclosure, gwo commercial property and mesye yo te shock pou yo realize ke yo kapab achte gwo bilding sa yo e ou menm tou m panse ke w ap chòk pou w kapab wè ke w kapab achte gwo bilding sa yo. Pa egzanp, an nou kòmanse gade, ou gen bilding sa la a ki se yon se yon se yon multi-family, sa vle di se yon property rezidansyèl li ye men e m pa kwè sa nan foreclosure paske gen de fason wèb sit sa vann yon property, se si ou menm ou gen yon bilding ou bezwen vann li vit epi ou mete l nan nan nan pou vann nan auction oubyen yo gen de property pwopriyete yo mete pou vann nan auction poukont yo so 10X se kote sa si w ta renmen envesti nan real estate m kwè Canada ak Etazini se 2 kote yo entèvni si w ta renmen envesti nan commercial property ki nan foreclosure enben se la a pou w vini e ankò si w abite an Ayiti m pa kwè ti videyo sa ap itil ou ditou men pouse l forward li ba yon zanmi k nan New York nan Boston e nan Ozetazini ak Canada ki kapab benefisye de li ou genyen e pa egzanp la ou genyen pwopriyete sa la e yo di w Finanse, financing available, sa a se cash pou genyen, sa a ou ka al labank pou finanse l, sa a se yon retail, sa a se, sa vle di yon shopping plaza ki nan Miami Beach, Florida. Sa a se yon, yon, yon, yon, yon shop, sa a se yon kote endistriyèl, kote ou gen dwa mete e konpayon w ladan ki la a, nan, nan zòn nan. Ou gen Coral Gables, sa a se yon kondominyòm ki genyen m kwè 8 unit oubyen 12 unit ladan ki pou vann e se sezi yo sezi 12 unit sa yo epi yo mete yo pou vann pou yon pake jan tou. M renmen bilding sa a, m damou bilding sa a, sa se yon bilding ki nan Fort Lauderdale Florida, se 2 bilding li ye ki pou vann E sa a se Boca Raton, and anplis de sa kòm ou ka wè, ou gen tout gwo moso tè sa a ki nan zòn Fort Myers, Florid, of course se kote siklòn Irma fèt frape anpil, so petèt ou kapab jwenn yon bon deal si bagay yo bon nan men ou. Ankò, pa egzanp la a wap wè genyen de property ke yo, yo, yo, ki gentan vann, sa a pa egzanp se yon office building ki te Californie,

Men, yo ba w adrès pwopriyete sa a. Adrès sa a se 110 East Broward Boulevard. E si ou konnen Fort Lauderdale, w ap konnen se nan zòn La Solace Boulevard li ye. Pratikman yon bèl bilding li ye. And, yo, yo, ou ka gade plis foto de bilding nan, Corporate Center, many. It's beautiful. Ok, as a matter of fact, m te gen yon biwo anndan ofis sa a. Se lè, lè sa a m te lwe nan men Reed Jousse, ki te gen yon bilding la. ou ka wè it's a beautiful building malerezman l nan foreclosure so si w enterese ba yo bon nan men w an Ayiti ba yo bon nan men w Ozetazini ak Kanada ou ta renmen envesti enben men kijan w kapab fè l bid pou w kapab kòmanse auction nan kòmanse a 10 milyon dola And pou w kapab kòmanse bid ou dwe voye yon cashier's check oubyen w dwe wire 100 mil dola mete nan kont an bank konpayi sa k rele Ten-X la pou yo kapab kite w bid sou li. E auction sa ap kòmanse nan 40 jou so sa vle di an nou di ou menm ou renmen building sa w fè due diligence ou, fè appraiseur ou, ou fè konparezon analisis ou yo, gade tout bagay sa yo then enben ou deside di bon ok m ap achte m ap bid pou 20 milyon dola sou building sa. Si w ap bid pou 20 milyon dola sou building sa Si w kapab jwenn yon loan ki finanse w a 10 pousan, then w ap bezwen 2 milyon dola k pou sot nan pòch ou. Of course w ap bezwen pou gen bon, bon, bon kredi pou w kapab achte l, men fòk ou gen 100 mil dola pou w bay deposit. And of course, si w se yon ajan real estate, tankou mwen, enben, yo chaje, yo chaje 5 pousan de pri sa, de pri w achte l la, nou di w achte bilding sa pou 20 milyon dola, enben y ap ba w 5 pousan de 20 milyon, 5 pousan de 20 milyon se 1 milyon dola li ye, si w se yon ajan real estate ki konn yon moun ki ka gen lajan k ap chache yon bilding konsa, enben si yo ba w 2 pwen 5 pousan, ou fè 500 mil dola. Ou wè li? Ou vann 2 konsa ou milyonè. Exactement so men kijan ou kapab investi nan sa now si wap gade pou wè yo baw enfomasyon building sa yo baw beaucoup plus enfomasyon pa egzanp banm wè konbyen building sa son building ki genyen 342 mil pye kare E, pliske l nan foreclosure, li sèlman gen 41 pousan occupancy. Sa vle di genyen pliske 60 pousan de building sa ki konplètman vid. So, lè w achte li, fò w konnen kounye a w pral mete de moun deyò pou kapab lwe building sa pou ou. Genyen videyo ke yo mete sou building sa ankò pou montre w kijan building sa bèl, kijan prospective building sa. So, ankò, Si w se yon ajan real estate ki kèlkeswa kote w ap koute m la, sa m ankouraje w fè, se montre kèk nèg ou konnen ke bagay yo bon nan men yo, ki gen yon 2 milyon dola, 3 milyon dola chita yon kote l ta renmen envesti li, ki gen bon kredi e ki kapab, ki gen asset tou pou l pwouve l kapab jwenn finansman pou yon pwopriyete konsa. and then lè sa kounyela mennenl vin achtel e ou menm sil achte building sa pou 20 million dola nan 5 pousan yo baw 3 pousan e e yo baw 2 pousan 2 pwen 5 pousan ladan ou fè 500 mil dola so ankò si ou vle envesti ou menm men kijan ou kapab envesti e men building sa yo yo montre ou tout fasèt building nan ou kapab vini nan web sit sa poukont ou 10X pou kapab gade enfòmasyon ki disponib sou building sa oubyen sou tout lòt building yo pa egzanp ou kapab vin la kounye la ou ale sou tenx ou klik menm jan ou wèm fè la ou jwenn pa egzanp sa son building ki maryland ki pou vann sa son shopping center ki nan zòn ki bòl ye la baltimore ou genyen shopping center sa ki las vegas ou genyen le plus souvent wap jwenn plizyè tip genyen hotel pa egzanp menni hotel sa ki south beach ki south beach bòlòk si mississippi ou genyen E gon lè m jwenn yon building Texas, youn nan bagay m regrèt ke ki ale pou 2 milyon dola nan yon foreclosure sale sou nan website sa, it was an amazing building Texas, ou gen hotel Best Western Plus ki nan Biloxi Mississippi, ki gen 90 chanm, bid la start a 1.2 million dola,

Men ni gen tout tout yon bann asset ki pou vann la, gon bank building ki pou vann, si w bezwen ouvri yon bank nan zòn Ohio, enben building sa li pou vann la. Si w se yon nèg ki bezwen genyen kèk ti restoran w pou kont ou nan zòn Kansas, men yon ti building, bid kòmanse a 100 mil dola, ou pa bezwen panse m te montre w 10 milyon dola epi se sa sèlman ki egziste.

Jou sa gen okshon epi ou bid 1 dola pa gen lòt moun ki bid aprè ou, pwiske ou te advètaze kòm absolut ou dwe yo dwe vann ou bilding sa pou 1 dola. M achte yon yon bon moso tè nan zòn Bradford County nan Florid tou senpleman lè n rive chaje yon lapli k ap tonbe epi se nou 4 moun ki parèt Enben, gen yon moso tè k t ap vann prèske 200 mil dola, m achte, m kwè m te achte moso tè sa a pou 7 mil dola paske se te bid auction nan epi m jis bid sou l yon corner tè, yo ban mwen l. So, se menm bagay sa a tou ki kapab rive lè w achte sa a. By the way, Court Square Building nan Baltimore, men yon lòt bèl building, m pa konn kisa k gen Baltimore, gen tout building komèsyal sa yo k pou vann semèn sa a yo. Pittsburgh, E Pensilvani, yon bèl bilding ki pou vann, bid la kòmanse a 1.8 milyon dola, banm wè bilding sa waww. It's a beautiful building, banm klik sou li poum kapab ba ou wè. Li genyen 121 mil pye kare, pa konparezon, a konparezon, konpare ti kay kote ou rete la, gen dwa genyen 2 mil pye kare, bilding sa genyen 121 mil pye kare ladan, bid la kòmanse a 1.8 milyon dola, ou dwe bay 25 mil dola depozit pou yo kite ou kapab bid sou li,

Paske ou ka wè genyen genyen bon bon bon biznis so of course si w se yon moun ki ap achte furniture m ta ankouraje w rele ofis rele ofis konpayi real estate a swa al devan building sa men adrès li al devan building sa nan Pittsburgh nan zòn Pittsburgh yo epi mande pou achte furniture sa yo m sur et certain y ap twò kontan vann ou furniture sa yo ki anndan building nan paske Piske building nan konplètman empty, yap kapab jwenn li. So, men kijan ou wè moun rantre nan lòt biznis tou, pa egzanp moun ki gen biznis pou chanje furniture, vann furniture dezèm men, enben men kijan ou wè yo jwenn yo, se mache nan wèb sit sa yo, wè building sa yo ke yap vann yo, epi fè travay detektif, rele ajan real estate la poul kontakte avèk mèt building nan poul konnen eske yap kapab vann ou espas sa, furniture ki anndan building sa yo. So men men pa egzanp sa se server room nan k gen la, gen bon bon bon biznis pou nèg ki ki ki ta entèrese non sèlman achte building nan men petèt achte furniture ki anndan building sa. Ah ankò m pa vle rete long nan nan ti videyo sa, si w se yon moun pa egzanp Holiday Inn si w bezwen posede yon bèl ti otèl nan Indiana, yon Holiday Inn otèl, enben men ni, m kwè se building nan y ap vann ou epi aprè sa kounye la yo ka negosye pri franchiz la avèk ou, m pa konn anyen nan jan de bagay sa yo, si w bezwen achte tè ozetazini men anpil moso tè pou devlopman, sa se Placida Florida ke moso tè sa ye, so banm wè, banm wè auction sa yo mande pou li la ankò. So, se yon moso tè, yo mande bid la kòmanse a 1.5 milyon dola e ou sèlman bezwen gen 10 mil dola pou bay li and then priye kwaze men, kwaze, kwaze dwèt ou priye ke Bondye fè w jwenn tè sa nan yon pri ki bokou plis mwens ke, nan bokou plis mwens ke 2 milyon dola. Se yon, se yon moso tè ki gen tan devlope, kòm ou wè gen wout yo ki gen tan fèt, gen lake, surman depi yo fè l konsa gen elektrisite, gen tout bagay ki gen tan la. Ms of course moun sa kap vann moso tè sa li kite pati sa ladan pou li li lap baw pati sa so se vrèman vrèman gwo gwo bagay and ankò men enfòmasyon m ba ou jodia kòm ou wè chaje enfòmasyon la si w se yon moun ki entèrese pou envesti nan real estate m te vle pale avèk ou nan real estate komèsyal m te vle pale avèk ou de e pwopriyete e e tax deed pa egzanp la ou gen website sa bid for asset banm pase sou li rapidman ou se yon email yo voye pou mwen ke genyen moso tè kap vann kòmanse a 1 dola pri yo kòmanse a 1 dola so nan pwochen video m nan map kouvri sa avèk ou sa se sa ou rele sheriff sell kote ou gen county sa peace county nan zòn californie m kwè kap vann tax deed sheriff sell 29 moso tè tax deed ou chanje m te pale avèk ou definisyon de tax deed Ou gen single family kay sa a kounya ki nan Indiana bid lo komanse a 5000 dola so map tounen avek pwochen video m nan pou m kouvri seksyon sa avek ou men an atandan jodi a m se te yon plezi pou mwen pou m kouvri avek ou kijan ou kapab jwenn e pwopriyete komèsyal pou achte nan okshon kote bank yo fòklòz sou yo NN ou kapab achte yo komèsyal tankou otèl, tankou tè, tankou bilding kote bank te ye, shopping center, tout yon seri de bagay atravè United States avèk Kanada. Tchaw tchaw guys, lè m retounen ankò n ap pale avèk ou de lòt envestisman, kijan ou kapab jwenn kay rezidansyèl, m pral nan wèbsit gouvènman avèk ou, wèbsit bank yo, pratikman sa fè pati de hands on 2 seksyon ke m te fè la fwa dènye yo ki pale avèk ou de kijan pou envesti nan real estate kounye a m ap ba w sekrè yo, m ap ba w enfòmasyon yo. M renmen w anpil, m swete ke w pran desizyon pou w chanje lavi w, pran desizyon pou w envesti. Tchaw tchaw, n a pale ankò. Mwah!